Bonjour pèp ayisyen bonjou bonjou ayiti mwen fè video sa poum adrese l spesyalman avèk leta ayiti e silvouplè moun ki pral gade video sa ki kwè nan sa ke map di an e ki asepte sa ke map di an e ki konprann ke sa map di an la li ka itil ni ou menm ni on fanmiw ni on zanmiw paske nou tout ap viv deyò peyi an nou kapab antre a nenpòt ki moman volontèman envolontèman fè video sa mache pou plis moun kapab jwenn li on fason pou rive nan zorey leta ak popilasyon ayisyen. Mwen reseva yon video yè avek mwen de 3 foto kote ke gen yon jenom neg yo mare 2 bwa dèyè do, jenom nan di se ayiti li pral fè imigrasyon ki pran l. E li menm di li gen yon madanm ak pitit ki fèk fè timoun tout sa, moun ansent tout sa. E nap gade jenom nan prezante ak 3 timoun, nap gade yon lot ki gentan mouri deja. Mwen vin di konsa ke mwen menm bagay bra kale sa mwen map toujou dil map redil ankò menm si yo ta dim gang paske m konnen nou pral di sa lè nap lè nap pale de gang nou pa janm ka kenbe yon gang a yon zam kenbe nan men poun di sa son gang ken kenbe a yon zam nan menl lèw pale de yon moun ki gang se lè ou gen yon prèv de moun sa paske la bib toujou di sa e nou pa pini nou pa pini paske Bondye la pou pini nou se sèl Bondye ki ka pini nou paka pini yon moun M pa di si nou jwenn yon moun avèk yon prèv nan men l ki se yon zam ou manchèt, osinon ki fè kadejak oubyen ki kidnape yon pitit nou nou gen prèv lan nou wè se li k fè l, m pa di nou pa aji jan nou vle a. Men chak moun gen opinyon pa yo. Men m ap di tankou jenòm nan imigrasyon pran an ki pral nan peyi l, drapo l, ki ka chwazi al nan nenpòt ki peyi, nenpòt ki kote Ayiti, paske mwen m se moun Bèlada nenpòt ki moman m ka ale menm Ench, Mibalè, Tomod, Tomasik, Domon, nenpòt kote m vle paske m anba drapo m nan yon peyi ki peyi m tou. Pase Dessalines mouri pou nou tout. Kounya wa lo pran jenòm nan malgre li diw konsa ke li gen madanm ni pitit li se imigrasyon ki pranl nou pa menm menenl non pòs leta kote ke yo pral fè swivi jidisyè nou pranl nou tiyel paske nou malfektè map pwofite di sa gen anpil ti granmoun ki malfektè an soudiy ki konn bay moun kout poud ki konn tiye moun ki konn vyole moun ki konn ap kouche timoun timoun de 12 13 14 an nan zòn ayiti Kounye a ki vin jwenn yon pouvwa ki se bwa kale, ki tou pwofite malfektè yo al lib, kòm kwa ke y ape deranje peyi. Non, fòk nou bat pou n pa pran nan je de kouran sa yo. Paske m ap di nou yon grenn bagay, lè w pa pou moun avèk prèv, ou gen pou w pote l bay lajistis, lajistis pral fè swivi jidisyè selon sa lalwa di, epi kounye a la moun sa ap pini selon sa ke l merite jan Miskaden toujou di l lan, ou pini moun nan wotè zak li. Men kòm ou pral konprann ke. Ou pa gen okenn prèv de yon moun, difèt ke ou tande pale de gang, epi ou sèlman chwazi moun sa depi l lèd, li gang. Men, ou menm granmoun nan ki lèd la tou, èske konbyen fwa yo di w malfektè nan zòn nan, konbyen fwa yo ti yo pou malfektè? M ap di nou sa byen guys, sa yo rele diskriminasyon. Bote yon moun pa gen pou l fè pou l fè efè sou li, li pa gen pou l fè enpak sou li. Paske se pa li k met bote ladann. Si m tap met bote e pa jan de vizaj sa m tap gen. M ta gou bèl vizaj long men si m gon vizaj won se mèt ak krèm konsa fòk mwen dakò. Men map di nou sa byen guys sa fèm mal anpil kòm mwen pa jwenn ke jounalis yo pale de video sa men mwen menm antanke yon jèn kap viv sendomeng a nenpòt ki moman mwen ka ale ayiti volontè ou envolontè m ka fon chwa yon zòn pou m ale difèt ke nwè zan non nan zòrèy mwen nwè cheve nan tèt mwen m konnen nou pral di m se gang. Sepandan, m poko manye zam menm yon fwa nan vi m. M ap di nou sa guys, sispann ajan de travay sa yo. Ann serye, ann di.